Dil Cadet chofè moto SOS a nou menm pran kontwòl sitiyasyon an la Repiblik Dominikèn ou pa menm benyen di mouchwè moto a anyen monte l map desann tèl kote tèl kòb epa senmak ou pral pran tanbou non 25 goud ou pral McDonald 30 goud se chofè a k di w men konbe kòb moto l la ye epa epa leta k fikse pri isi e tande w tande tèl bagay e sak fè anpil goumen pou bagay sa. SOS a sendika dè chofè moto. Mesye m pa konn si n ap pran kèk moun sou kesyon gaz la, kòman yo wè sitiyasyon, m pa konnen, pou vizit prezidan tou. Prezidan, vizit prezidan nou panse ke li enpòtan wi pou n gentan pran kèlke oditè e n ap di nimewo se. Kòm peyi a gon blak, kòm peyi a gon ti kouran, prezidan ap vin demen si te vle. An nou pale de mesye y ap bay kouran gran ri an. Bon, kòm m di li la y ap tande wi pa fè lasoudè yo pa bay li. Men depi m di mesye an nou ap tann y ap bay kouran, y ap bay kouran tout kote nèt.

e na kap prezante nan vil la la e na mande ke de kesyon bagay bay moto yo nou konnen ke yo itil se vre moto a li se yon sous rantab e byen li itil e byen na mande ke otorite yo kominal yo fò yo pran responsablite yo tou fòk zye yo louvri e byen sou bagay kap devlope la e sa kap devlope la pinga pi ta pi tris e lè yon bagay rive e byen finalman kiyès kap responsab e byen pa bliye nou menm otorite yo e byen nou menm ok. N ap di alo e n ap tande ok an atandan ke y ap fè e. Wi, oditè a rete sou lin nan. Rete sou lin nan.
N ap di oditè. 44 96 0095. 41 29 74 74. Ebyen oditè oditris yo kapab antre anndan lakou a. N ap di lè w antre anndan lakou a, se pawòl granmoun ki pale. Alo oditè! N ap di w bonswa, byenvini nan emisyon Gran Lakou.

M byen kontan ke w konnen egzakteman reyalite an, men jounen jodi an, se pa Leta k monte gaz lan, kidonk, se direktè stasyon yo k ap fè mache nwa avèk gaz lan jounen jodi an. Sa vin pèmèt ke popilasyon an pa kapab jwenn gaz pou yo evakye avèk okipasyon yo. Vu ka sitiyasyon peyi an, konjankti peyi an pèmèt ke yo fè kontrebann, yo vann moun lanwit. Ebyen kidonk pou moun yo vin vann gaz lan trè chè. Mwen ke egzat, mwen egzateman sou totwa yo kote yo mete gaz lan, gen galon gaz ki vann 500 goud, 500 goud li vann lan li yo pa menm plenl menm, sa se abi li rele. Men poukisa nou menm nou oblije achtel? Leta pa dil monte gaz lan. Tande banm diw, banm diw, ann seye, ann seye. Wè, lari an bloke 2 jou pa gen veyikil sikile, la pa gen, pa gen, pa gen anyen menm tout bagay bloke. Se bagay ou konnen trè byen. Ebyen bon bon eeb ann ale nan peyi yo Brezil yo fè sa sèdike yo te mete yon santim sou gaz lan ebyen kidonk ebyen popilasyon an mete machin sou wout lan yo blokel dirèkteman gouvèneman fè bak lafrans ankò se menm jan m kwè ke m kwè ke.

Ann ann fon kalkil on moto vann 15 mil dola men 15 mil dola son se se sektè prive son biznis prive k vann moto l 15 mil dola or nap viv nan peyi ameriken ap monte alò m pa di pou kous la pa monte non e pa sa m di non m di ke ou ou etone ou monte on moto ou tande se 25 goud. Se 25 goud 30 goud. Se pa leta ki Di men koman kous ap moute leta ta sipoze gen zye sou moto kap moute a vre poul ta moute kous la men Li pa moutel moto menas dim pa gen moun ki di w tou achte yon moto 15 mil dola pa gon moun wi pa gon moun ki di w achte yon moto moto a vin twò chè kitel m dakò wi wi se vre ke ou bezwen manje ou gen travay pou fè men li chè. Talie ou konn kote bagay la pi dwòl la Gen de moun menm ki ale a la kanpay ki vann jaden yo e nap di alo. Yon zanmi sou liy la.
Bonswa e byenvini nan emisyon gran lakou zanmim plase mo paw nan lakou a.
Bon eskize mwen jis pou mwen menm m santi ke pawòl nap di yo vrèman enpòtan e vrèman bon sa vrèman banm fòs e tou sa vrèman edem. De ki Taylor Penon, rezon ki fè map pale la jounen jodi a. Pandan nap pale de Taylor Taxi ke ki moute kous la, vrèman vre li pa bon pou sosyete a, paske gen anpil moun kap kriye koz sa, men pafwa tou fò nou reflechi avèk kous la. Dakò? Li pa bon non. Men lè nap gade sitiyasyon an jan lap avanse la, sa ap tris anpil pa rapò de chofè taxi yo.

Tonbe nan vòlè se sa ki pa bon on reflechi byen van sa nap fè a li enpòtan se nou menm pou ki ede lòt yo konprann dè sitiyasyon pou yo kapab rann nou menm pou nou ka byen vanse nan sosyete nou an men chofè taksi a bon men fò nou konnen ke nou pa gen pèsòn kap gade de nou nan sosyete a nan lari a.

Sa m ap di. La Jamik la ple demontre tout sa w pa site. Yo travay pou travay pou antre li. Rad pou achte. Li trè chè. Tout bagay. Pa gen yon pa vann chè menm. Pou vle tande nou. Tout sa nou pral di. Kouz. Kouz kache ak tèt di pa gen pwoblèm. Moun ap joure pa gen de pwoblèm. Gen reflechi tou. A 15 goud pou fè 20 dola. Koube tèt ou fè. Vin si koud tèt ou fè 20 dola. Ala jèn wè. Men pou jwenn li tou. Li pa fasil.

Pou dakò si nou pa mache pa gen kafe. Dakò.
Mèsi bokou. Mèsi oditè Ronald. M renmen apwòch oditè a men pou m redi oditè a ankò se leta a ki dwe monte kous. M pa gen pwoblèm non il sifi ke l fèt nan lòd e disiplin men kòm n ap viv nan peyi jan jodi a di a k ap degrade.

E krim sa a t ap konnen jounen jodi a.
E
n ap salye kouraj yon jenn gason tankou Frantz Ulysse ki pran kouraj li a ak de bra, ki deside mennen nou jounen jodi a, ki se rann Sen Mak fò, rann Sen Mak ki ta renmen pou Sen Mak ede pèp li. Senmak se dezyèm vil ekonomik peyi Dayiti. Donk, sa vle di Senmak se dezyèm vil ki bay leta santral plis kòb. Pou ane 2018 la sèlman, 2017-2018, Senmak pou kont pa l bay 1 milya 162 milyon 845. goud nan kès leta a e pa gen okenn gwo pwojè ki fèt sou Senmak nan dènye senk ane sa yo la a. Donk, suit avèk yon nòt li fè soti sou kont Facebook li sou rezo sosyo yo, donk, gouvènman sa a pran presyon, gouvènman mantè sa a, se avèk Jovenel Moïse. Yo pran presyon, jounen jodi a, y ap rantre san mak. Donk, olye pou nou atake moun sa yo, m panse li t ap ankò mye pou nou ta pote yon kal de doleyans bay Jovenel Moïse, byenke m konnen misye se manti l ap mache bay tout popilasyon an, men. Menm sil tap fè pwomès tout kote yo pase Sen Mak yo te gen dwa di bon Sen Mak gen pwoblèm wi Sen Mak gen pwoblèm pon nou gen pon Abriko nou gen pon katriyèm seksyon nou gen madan senta la ki son pakèt chinwa donk m paka reyalize senk pwojè m paka reyalize dis pwojè men map reyalize de pwojè sou Sen Mak. Donk, jounen jodi an, anba se deba a, li dwe ale nan sans sa a, se pa nan sans pou di se Frantz Julius ki se patènite a, se Depite Samuel Darity ki vle pran patènite a, oubyen nenpòt lòt moun li ta ka ye. Donk, jounen jodi a la a, se moman pou n fè yon fon komen.

pou yo ta kapab aji sou yo. Men piske li menm li fè plizyè tantativ, li chita avèk moun pou chita, li fè tout sa li ta kapab, donk li pa janm jwenn repons nan men moun ki pi wo plase pou ta rezoud kriz yo. Donk jounen jodi an la a, li pran plizyè desizyon.
Ou konn sak fè anpil moun nan vil la oubyen nan komin nan oubyen nan departeman an ti jan wè lèt la e li bon m byen diw anpil moun pa wèl konfòtab se paske Frantz Ulysse gen yon pozisyon li li gen dwa al pou depite li gen dwa wè m fè anpil rezèv sou li e paske nou pran anpil nan kou sa yo deja anpil nèg yo soti tèt yo fè kòmsi yo renmen komin nan pou regle zafè yo.

Bon, m pa, m pa ka di yo pa pote doleyans yo, m konnen gen anpil, yo fè anpil efò, yo fè anpil efò men nou vin rive nan yon nivo kote leta a se yon leta k ap bay manti nan nan tout nivo. Leta a se yon leta k ap bay manti donk ta lwa n ta fè n ap di l leta a se yon leta ki chita sou pwomès donk yo pa janm reyalize anyen men se se chita ak pwomès. Donk jounen jodi an la a, depi ke nou konnen, li bon pou n al pale avèk Jovenel Moïse, pa sèlman chita bay blag avè l, pale, manje, bwè, men se eksplike l tout sa n ap yo, e montre l nesesite pou l pa vin fè pwomès.

sou yon nèg ki gen yon kapasite. Men jounen jodi an, ann gade èske majistra a antyèman, pandan fen manda l lan, se lè sa l ta wè komin nan. Èske se pa yon enterè pèsonèl l ap defann? Bon, e n ap di oditè yo ka toujou rele nan 44 96 00 95 e 41 29 74 74 pou pase, pou plase mo pa ou nan emisyon Gran Lakou. E nap di emisyon Gran Lakou nou menm nan nou plase nan mitan, nou pa ni a goch nou a dwat. Nou pa ni pou nou pa kont. Non, se sa, men se emisyon moman. Donk nou kapab di tout jèn gason, jèn fi, e m panse se enterè nou gen pou nou tande emisyon Gran Lakou nan moman sa e Nou gon zanmi. M panse nou gon zanmi. E si nou gon zanmi nap di alo bonswa. Alo bonswa.
Byenveni.

Bon se yon sistèm se yon sistèm tchoul se yon sistèm restavèk se yon sistèm moun andeyò pase moun andeyò ap konsa li lè gen moun nan lakay li epi li pi bèl dra pi bèl dra se li se li fè sa vle di se yon sistèm moun andeyò e sa k fè nou poko janm eklere nou pretan dèt eklere sa vle di ke nou moun wi oditè n ap tande w

Antoulèka se yon plezi. Humm si chak vil prezidan prale konsa nèg yo fè se nòmal pou prezidan di lap travay e lap travay vre kolektivite teritoryal yo edel travay vre azèk kazèk edel travay pase yo pwòpte vil la vil la pwòp. Prezidan di te li se travay li te pou mèt. Lap travay vre
lè vin nan vila pou li lè vin nan vila pwop konsa lap travay vre lap travay vre yon seri de restavèk tchoul nap di humm se nèg ki reta moun 41 29 74 74 sou gen telefòn nap nan menw e sou gen digi nan menw 44 96 00 95 sou kesyon gaz la chofè moto yo pa gen pyès moun ki di nou al achte gaz nan kontrebann. Dayè, yo toujou ouvè ponp yo momentaneman, tanzantan yo ba yon ti bagay. Veye lè ponp yo ouvè yo vann gaz la nòmal nan ponp yo. W al achte yon gaz 500 goud nan kontrebann, w al gwo mache avèk pasajè, l al nan lapolis. Bon, m pa konnen kiyès k ap genyen. Moun ki an tò a k ap pèdi. Men, li pa ta bezwen rive jiskela.

Sa di kòman Lapolis la li menm li ap reveye sa k ap pase nan vil la. Sela vle di ke nou gen jou vil la ap depanfini, de jou an jou nou wè se kòmkwa se yon lapli ki tonbe epi k ap pran vil la, k ap pote vil la pote nan lanmè. M ta renmen asepte. Pa gen anyen ki janm, pa gen anyen ki fèt nan vil la.

Lè ou gen kòb ki ka debloke ou fè vil la pwòp, se espre ou fè. E se espre ou fè. Gaz la gen yon ratman la, se pa monte l monte, men gen yon ratman la e total e nan ponp yo, m pa konnen, men gen yon kontreband k ap fèt tou. Telly, pa bliye tou lè w ap gade vil la tou, vil la frèt tou. Nèg gen kounye a la, nèg yo, nèg yo ap sou la. Gen anpil nèg la k ap bwè gwòg yo. Wi. Gen gwo kòb k ap depanse nan baz. Se peyi a, se se pwoblèm peyi a. Depite ap bay kòb, senatè ap bay kòb. Nou gen pwoblèm lopital, nou gen pwoblèm, tout kalite pwoblèm nou gen nan peyi sa. Sa vle di ke sitiyasyon sa jan n ye la a, ebyen nou kapab di ke kote nou prale? M ta renmen chak jou pou prezidan ta vin Senmak. Oh! Enben, si prezidan vin Senmak, Senmak ap an lapèl Lezantiy. Vwala! Poukisa Son Ekselans Jovenel Moïse pa anonse l ap vin Senmak o jou, kontinyèlman? Konsa n ta gon vil. Eeh! Bon m di jodi a la, mèt te gen yon pentonbo ap tann nou. L ap pwòp! Sa vle di ke ou konprann ke. Vil la pwòp jodi a la m pa ba w manti. Si m konprann. Mezi ti kote te gen ti gravye, ti bagay ki soti nan tèt mòn yo, traktè pase, ou konprann sa m di w. Chè. Gran lakou. Epi gen kouran la. Yo bay kouran e gran nèg la. Prezidan ap travay kounye a la. Sa yo rele optasyon an.
Prezidan ap travay kounye a la.
Nan tout peyi di mond gen yon sèl kouran. Mwen menm al la Repiblik Dominikèn m pa konn sa yo rele kouran, wot tansyon, bas tansyon m wè kouran chak jou. Men Ayiti, pou yo ka montre w gen klas ann Ayiti menm jan avèk lakoloni, yo mete kouran esklav, kouran afranchi epi gran nèg yo gen gwoup elektwojèn yo. Bon, mesye, toujou gen esklav wi nan peyi an. Nou pa kwè sa? Non, e, esklav mantal nèg la, pa bliye gen. Moun nan rete la wi. Nou pa gen chèn nan. Mwen menm sensèman map san mwen menm map di sa avèk tout franchiz mwen mwen santi egzateman
moun kap di dirije meri senmak lan jounen jodi an msanti mesye sa yo menm yo pa a la otè de tach yo paske Fòk yo ta kite meri an, espas komin nan tou, pou ke prezidan vin wè egzakteman bezwen komin nan. Men si ke wap fè netwayaj, wap fè, wap mennen de aktivite. Komin nan ap travay!
La, Lameri ap travay!
Ebyen demand ke nou te fèm pou komin nan, kidonk la m santi komin nan pa gen bezwen sa. An al gade pon an. Si depi se prezidan vin la yo bay kouran, prezidan wè tout kay moun yo gen kouran, m pa, m pa. Wout bab lan mezanmi! Epi abriko. Epa pou dat non, ou ta abriko anko. 3 milyon goud te depanse e maestro a te bay kek bagay sou 3 milyon goud la. Maestro a di yo di l manje kob la epa sa. Ki bagay wap gade nan peyi an jounen jodi an? Popilasyon pa ka kontinye konsa. Popilasyon pran gaz chak jou pou bagay sa. Anyen pa janm fèt. Anyen plis anyen egal anyen. Yo kraze tiyo. Anyen plis anyen egal anyen. Peyi sa a son peyi bon Avan n pran yon dènye moun fò m di nou gen klasik ekòl pwofesyonèl de Senmak ki ouvè pòt li Ou menm jèn ki wè peyi a ap prale konsa aprann yon metye paske ou pa janm konnen si Abraram p ap di sètase le père de la foi Papa lafwa p ap di sètase pou Ayiti Lè konsa nan rekonstriksyon Ayiti a ou gendwa pa ka Enkli ladann paske w pa gen yon medsen, w pa gen yon baton devan lamè wouj. A mil goud sèlman, nou menm nou pa sèlman pale. E pa sèlman nou di leta, leta, leta, leta. Nou menm tou, nou gen tach nou pou nou fè. Nou gen yon itilite nou tou nan peyi sa a. E nou gen yon lekòl pwofesyonèl ki ouvè, se nan Rue Pétion, Sen Mak Ayiti, zòn Petibwa. Ou ka aprann nenpòt metye a sèlman mil goud ayisyen. Bon, menm di mil goud, se mil goud. E mil goud sèlman Retirement 46 47 24 54 46 47 24 54 wap wè yon metye e yap tou nan mil goud la yap tou baw dokiman men sa a la ou ta gen ou ta gen sa a la wap fòme jèn ou ta di kèk kèk otorite swadizan otorite ede w nan. Se baz. Fò te gon baz ki ka ba yo eleksyon. Pase ou ap viv nan yon peyi li nèg ki k di yo kont yon lidè yo, yo pa kwè nan tèt. Yo pito kwè nan boutèy, yo kwè nan zam, yo kwè nan bloke wout. Tande, Telly, mwen m ta anvi mande, poze yon kesyon. E, èske kounye a la, eleksyon kounye a la, èske se baz ki bay li kounye a la? Fò gen baz. Fò, non wi, fò gen baz pou. Èske, èske diskou kounye a la, pwogram, vizyon politik yon moun genyen kounya m nan èske kounya sa pa kapab eleksyon èske se baz ki pou pou eleksyon nou kounya la. O men pou ayiti la se se yon fenomèn kap degaje fòk gen yon baz wi Sa vle di ke tout kote ou pase fòk gen baz. Fòk gen baz nan men se nèg yo ki fèl tou e sa fè ou wè snmak chaje baz kap bay kote baz antre soti. Baz bò lari, baz dèyè kay, menm kote yo ye, sa vle di 4 nèg fè 4 baz. Nèg sa yo wè baz sa la do on 4 mil on 4 mil goud de de de depataje yo, enben pou l ka jwenn 16 mil goud yo fè 4 baz menm kote. Nan simak son w bagay konsa. 4 ti baz menm kote, de de.
Se pa Senmak sèlman. Se pa Senmak sèlman. Men nou nan.
Son bagay nan chire. Eskonm se reyalite vil la nap degaje. Nou di Senmak e pa sa. Mwen menm mal Ti Rivyè, mal Mibalè, mal Vèrèt, tout kote se baz. Nèg yo gate peyi a baz. Poukisa lè fèt fedane baz. Pou bloke wout baz. Lapolis la enpuisant tou podyab. Pakèt baz. Pakèt baz tout kote.

Anmeyy nou sèlman pa pandan metye nou pa sèlman pede pale pede pale men nou oblije ede jèn nan tou nou oblije ede jèn nan vè lavni paske lè w kanpe devan lamè wouj fò w gon baton nan men w ou konprann mèt Sanel si nou pat gon baton nan men nou nou pat ka pale la nou pat ka fòme w e fòme w fò w gon baton nan men w ebyen talè 46 47 24 54 anmeyy nou sèlman pa pandan metye. Nap kòmanse kou yo premye fevriye a 3 zè nap gen yon reyinyon yon gran rasanbleman nan kolèj klas Edson Verti nan ti bwa ou menm jè terese mwen e sèl sa m te ka di jèn yo enterese avan nou metye pou 6 an ka pa ka pase menm si w al chili fòk fòk gen travay fòk gen metye ou pa ou pa ou pa nerese te al leve bwat la sèlman. Sepann di jèn nan sa tou e se moman pou l e sispann chita nan baz. Efektivman pran liv.
Pran liv e se moman pou aprann bagay. Twòp baz nan vil la twòp baz.

Prezidan ou byen kèlkeswa otorite an li dwe pèp lan. Men jounen jodi an, mesye sa yo santi egzatteman se ke yo pa gen baz pou ke yo menm yo jwenn sa yo bezwen nan men otorite yo. Yo oblije kreye yon ekstrateji, se sa k rele ekstrateji politik an. Ebyen yo kreye baz, ebyen baz lan pral pèmèt ke yo antre lajan. Men. Mwen menm sa m pa rele estrateji politik. M rele l yon dezòd total, yon dezòd politik. Paske se o, se nèg ki pot nan otorite Depite senatè ki sisite nèg yo fè baz. Lè nèg la yon kote, lè yon baz debake sou nèg la, li ba yon senmil goud, simil goud. Mouche, lal bo lakay li di a mouche, nap fè debaz tande. Depi lè nèg la gen dizmil goud, kanpay la li ba senmil goud, son dezòd li ye. Se pou di nèg la mouche, m pa tap rete ba w kòb, map peye w lekòl. Map peye yon lekòl pwofesyonèl pou ou. Map peye yon ane lekòl pou ou.

Jan ke w ale Sendomeng ou wè l, jan ke w ale Etazini ou wè l, kidonk, ebyen, nan yon peyi serye, prezidan dwe moun ki p ap travay yo, manje, kay, tout bagay, lè ke y ap travay pou yo touche sou yo. Son dwa. M ap pale w nan peyi serye, men vi ka mas lan wè ke nèg ki fè baz yo, yo wè prezidan pa vle rive sou yo, premye minis pa ka rive sou yo, yo oblije fè baz lan. Yo fè baz lan lè yo fèl paske yo nan bezwen depi yo pa gen baz yap vin bay kòb. Kòman ka konprann poum fini mwen menm pase filemon ap fèm sin li 8 li 8 è 2 kòman ka konprann on senatè on depite aprel on on nèg on m pa konnen on prezidan baz on on chèf baz patwon nan eleksyon an la m pa baw manti pa rive la anpil nèg patwon Manzè yo nan pale kaba yo pap janm wè yo chita an gwoup detidyan yap yap prezante pwogram yo non non nan jamè yap chita an li li li fò mwen pa di nèg baz la e mal mpa di baz la vakabon non e pa sam di non Non non mpa di baz la son move bagay non jiska nan jounen mpa rive jiske mpa rive jiske la pou nèg baz pa panse mnan konta yo e pa sam di men kesyon baz la l bay pwoblèm li vin fè moun nan parese.

M nan tèl se si m ap tenten nan dèstin a ta dwe peye yon kou pou mwen li tap pi bèl men m chita nan baz la majorite baz ou yon de wisky kleren nèg la nèg la awoyo epi nèg sa yo toujou gen mwayen nan men yo senatè ap rele yo patwon di mil goud kenz mil goud nan baz Antoulèka peyi a gen pwoblèm, pwoblèm gaz, pwoblèm Senmak, prezidan ap vin demen se nan nap nap gentan la nou pral pran dolyans yo, nap nap la kato demen se vre si gwo si Bondye pote nou lavi. Mwen kwè ke nap an dirèk tou.
Wi, nou ka an dirèk tou nan nan nan nan studio a. Pa bliye oto e ap gen oto ekòl elektrisite, otelri, enfòmatik, karelaj pou sèlman mil goud. E nan kòmanse premye fevriye, 46, 47, 24, 54 fevriye, fevriye a 3 zè n ap gen yon reyinyon, pase enskri nan kolèj klasik Tousen Louvèti nan Tibwa. Mezanmi jèn yo m priye nou an gras aprann yon metye menm si w tande Ayiti tout bagay aprann yon metye lè yo rele w mande w kisa w ka fè epi w di m ka pwofesè a mi kanpe la. Mwen menm, m ka, m enfòmati, m se yon enfòmatisyen, m bezwen w kanpe la. Mwen menm, m se yon elektrisyen, m bezwen w kanpe la. Mwen menm, m se yon enjenyè tèl bagay, m bezwen w kanpe la, m nan tèl sosi, m bezwen w kanpe la. Libète, Egalite, Ayiti, redaksyon, Vil Senmak, komin restavèk. Mwen menm, Telly Obens, m ale.
N ap di tout oditè, oditris nòmalman k ap tande emisyon Gran Lakou nan moman sa, se yon plezi pou n te avèk nou. Pa bliye demen katrè emisyon Gran Lakou ap antre e n ap tann ou pou vin chita sou menm chèz la, pou vin pale menm pawòl yo. E sèt fwa si demen n ap gen anpil koze e nou pral di. Nap diw merci e demen nap la si Bondye prete nou lavi a 4 wè. Bon mwen m ale sou track sa e pou m salye ofisye Thomson ki tap tande nou e m panse se yon plezi e nou te gen pou n te gen ofisye a kidonk evik avèk difikilte nou pa gen l ofisye Thomson se yon plezi e pou ke nou te la avèk ou pou nou tap prezante w bèl emisyon sa ki se emisyon gran lakou